Bonjou bonswa la fami kòman nou ye bon mezanmi jan mwen ala ba yo dejenere bagay yo tèlman dejenere Ashley ki te vini ak tout yon devouman pou l te vanje matant li ki se Mimi jan mwen ala guys Ashley pran kou Ashley pran kou wi guys Maradou si lap mouri sil pap mouri m sèl sam konnen achte pran kò nap gade pou nou wè Mimi li menm kite di frè la lal nan yon kan dete li pral kouri sou 2 semèn li poko janm antre lakay li nou pa konn sak pase Mimi antouka nap swiv ann swiv ansanm lanmou 2 timoun sezon 2 epizòd 12. Bat pou kwaz avèk medam yo ma negro men. Men kesyon pou mwen. Wi, youn pa youn. Non, youn pa youn frè. Just kwaze ansanm avèk yo menn. Men sèl kesyon pou poze medam yo menn. Eske yo renmen w menn? E yo pral wè si yo renmen w vre menn. Wi yo renmen m monchè. Kèt, sa patnè a te di m pou m fè a fò m fè l wi menn.

Soti chita anba lavi. Ou patnè m ki voye m kot ou la. Yes patnè w jan. Ou pa bezwen konnen.
Ban m di w. M gen 3 fanm nan w jan n bezwen konnen. Ou renmen m? Eske w renmen m? Ou patnè m ki di m yo. M renmen w. M kwè m pral avè w. Oh!
Kote w pral avè m? Ou bèl ti gason konsa, bèl je, bèl bouch. Kote w pral avè m? Gad bouch li.
Gad bouch li.
Ban m di w e kesyon sa m vin poze w menn. Eske w renmen m menn? M pa renmen w. Ok al fè wout ou.

Kounya la Ashley, ou wè nèg sa w lagim nan Pòtoprens? Wi. Nan kisa? Chak jou m ap pale w pou demwazèl sa k rele Kimi an, pa fot an se matifi sa, kounya la ou pa tande ou pa wè. Ou lala mouda tifi a.

Men Mimi di m konsa, Mimi te di m konsa, y ap fè yon bagay nan lekòl li a, yon fè yon sòt de kan ap fè nan lekòl li a, li di m li pral lekòl li a. Depi lè ou sonje ou te tonbe ou malad, depi lè ou sonje ou ta ou ta al fè tifi a lago atè a m pa konnen, depi lè sa m pa janm wè Mimi. Mimi di m l al nan yon kan lekòl li a.

Janm konn non mechon kite ou kite ki mimit ou la ou menm wi nou menm sa e bouch nou gen. Epa bouch nou gen sa li bay kou kou enbesil li bay e nan dol frapem li pa frapem badè e pandan m bay dol frapem. Mezanmi kimi yon lach anbyen anbyen sa ou di anbyen moun ki lach sa yo moun sa yo ki fasil ato yo wi. E kou lach lap bay mwen menm m pa bal kou lach lèm ap pranl lan map kanpe anfas li epi m tiyel.

Oh, eh, pa konn vin bon ici à tout. Quand je me suis fin grandi, fin fait jeune garçon net, oui. Alors, alors, get en amenant sous moi là, oui. Nèg sa, tout animal vin la, e defi vin pale m sèlman, pou di m nèg sa pa nan menaj. Oh granm maten sa misye gentan nan mennaj oh ebon pap jwe pitit gason. Oh oh nèg sa gentan nan mennaj wi ki bon vant mennen w la. Jan w wè la tonton sou bagay m vin pale avè w wi. Ebon pa pale pitit gason pale avè m non. Ou mèt pale monchè.
Men tonton sa fè m vin la. Se frèm nan mwen k vle plase ma yon tifi menm pa renmen tifi a paske tifi a ap bal kòb li bezwen plas a tifi menm vle pou al pale avèl poul ka chanje ide paske menm pa renmen tifi sa.
Oh pitit gason m e machandiz ou ye pou yon timoun ou ye l gentan ap plase w a moun pou kòb. Ki bagay sa a? Ah misye ap fèl. Depi sou janl fè chevel la trese djang djang nèg sa ap diw pa bezwen kob gen pou el fimen bòz tou wi. Tonton, li pa vle banm manje. Li pa vle okipem nan kay la. Kòmsi m bat la. M vle pou al pale avèl mwen silvouplè.
Oh ki bagay sa a?
Ah pa enkyete w pitit gasonm. Map rive sou misye pita. Just li kòmanse fè nwa ou mèt ale. Pa ret deyò map vin kot misye. Enben ok tonton mèsi. Nen gason m pa tro gen bro non pran ti sa fè la wout la. Mwen pa vle tonton.
Gade pase wèm pi souvan wi nap jere bagay yo.
Wi. Ok. Ti moun sa yo lage nan fanm granm maten sa. Bon ki bagay sa kounya lap vann ti moun nan machandiz li bon.

M fre sou dol. M gen kob la kounam paka separe l avel bon l pa asepte bon l pa sou sa bon l pa sou sa menn a misye kitem ap fè e evè jan fòm gen kontwòl doni depans sa pap kontinye fèt toutan doni pa bay fòm ta jere sa.
Oh, chita non.
Wè. Koman sa ye? Koman sa ye? Am la pou manje.
On ti kòb ou pot mwen la ankò? Visye. Manje misye. Ou pa ou di mwen ayen non. Avè m bò 6000 dola yo, ou poko di m, ou poko di m yon mèd non. Nan pou m bò lajan m toujou. Ke, pou m ou nan panse m nan grenn davon. Ou pa pot kòb?
Non mwen pa pot kob.
Eske ok bon bon ouvre konsa kounye an sèm ba wòl ajan.
Kisa w bezwen? E pa nèg la w di m fè pou ou? Wi li m bezwen menm wi. M gentan kòmanse. Ou poko di m anyen.
Nèg la m kòmanse mete l nan atom ni. Mete m nan atom ni. Se sa w ouvre konsa w ban m la?

Gen ti mayo, gen ti tenis, m pral fre nan vil la. Fòm tcheke Donny tou wi papa, misye twò sòt menn, m pral bat misye menn.